Vwala telespektatè, telespektatris, ou sou Jounal Peyi a, Randevou Enfo pou n pran bon jan enfòmasyon k ap dominen pil aktyalite a la. Gen koze wi, gen rèl wi nan la Repiblik. Ariel Henry pran kou wi, lè m di w sa. Rale ti rèd ba w chita, nou pwal pataje tout dènye enfòmasyon. Lapolis retounen al fwape avèk bandi Izo Nan Vilaj de Dye daprè enfòmasyon k ta va rive vin jwenn nou gen dwon ki kraze. Rete la m pral baw detay gen enfòmasyon w dwe konnen. Ebyen nan somè k tap oganize nan peyi ebyen la Jamayik anben sa w tande a Claude ebyen debouche chanpay li sou m te kapab di sou ansyen ebyen ebyen sou pe peryem Ariel Henry bagay yo anpil em kwè misye ebyen Kouri, pete kouri apre deklarasyon Claude Joseph yo. Rete konekte m pral baw detay e m pral pataje ansanm avèk ou lòt detay ankò Ayisyen pa sispann pran kou an repli Domiken se toujou yap moute le syèl pa do Lòt enfòmasyon ke ou dwe konnen Ariel Henry kase mete nan men ebyen Anpil akwelit li yo ki twouve l nan menm ebyen k ap krache k ap koupe nan pouvwa sa a. Rete konekte pa rate le jounal sa a ni yon segond se toujou Koupe Pòl la s on plezi pou n rantre lakay ou pou n ba nou pwochen enfòmasyon k ap tonbe depi l aktyalite men n ap kopi kopi selè chak grenn zanmi k ap koute nou an Repiblik Dominikèn zanmi k ap koute nou Ayiti Brezil Chili Lèzetazinidamerik Lafrans Kanada Tout moun sa yo salye an jeneral se konfrè Paul la ki pote tout dènye enfòmasyon kap domine bil aktyalite a la. Nan pati pou plis enfòmasyon pou plis detay nou di bourik chache pa kanpe se plop plop enfòmasyon. Daprè enfòmasyon k ta rive vin jwenn nou la anben anndan vilaj de Dye lapolis kontinye ebyen ap fè ti kèk bawòl tout de vilaj e yo menm ebyen tounen avèk kèk pèl eskavatris pou kapab ebyen kraze e pou kapab fè espas e daprè enfòmasyon ki ta pap sikile ebyen lapolis tante vle rantre ankò anndan vilaj de dye men map toujou dil ankò nan randevou enfo si tout fwa yo pa deside al pale avèk FADH lame dayiti paske batay sa anndan vlèye dye fòk lame dayiti akonpanye nèg yo paske si ansyen prezidan jovenel moïse li menm li te fin konstri ebyen ti anbouyon lame ke nou genyen an paske yo menm yo rele lame dayiti ebyen pou kapab al fwape e de nenpòt ki sitiyasyon pou yo defann peyi yo e ou wè nèg yo yo menm yo tal pwan fòmasyon aletranje se paske yo yo vle defann peyi yo. Se sa k fè yo te kite peyi a pou y al pran fòmasyon nan peyi Mesik, nan peyi Ekwatè, pou yo te kapab vin sèvi peyi a. Men malerezman, PGM Ariel Henry pa deside, ebyen, pou nèg yo kapab vin sèvi peyi yo. Olye pou nèg yo vin sèvi peyi yo, li oblije vide sanksyon sou nèg yo pou yo kapab pa fè anyen nan peyi a. Ebyen, nou konnen sa k dèdo bagay sa a, Nou konnen blan nou konnen anpil blan la pa vle pou nou ta va gen yon fòs lame enben Ariel Henry kap ebyen se blan k mete l nou kapab konprann kreyòl pale kreyòl konprann nou menm na va kite eleman kòmantè pa nou an pou nou di kisa n panse ebyen de lame a ebyen yo pa vle M voye anndan Village de Dieu pou al krake bandi yo paske m panse ke si nèg yo te vle ebyen fè yon bagay serye yo tap pran yon kantite polisye avèk mete avèk lame ke nou genyen an menm si yo te 1000 menm si yo te 1500 menm si yo te 500 anben yo tap akonpanye ebyen paske nèg yo gen taktik pou yo kapab mennen batay sa Anndan vle ye Dieu. Gen bagay ki ta rive vin jwenn nou yè, anpil drone kraze, anpil drone kraze e gen bandi ki tou ki pale e yo di yo nan yon sitiyasyon difisil, yo si yo te konnen yo pat retire kagoul la paske anpil popilasyon yo gentan wè vizaj yo, yo pa ka soti, yo pa ka kouri paske se rete la kanpe rèd malgre yo nèg yo minisyon yo sanse vle fini e se kèk ti grenn minisyon, a chak fwa lapolis pwal rantre yo pete kèk ti grenn bal avèk yo men nèg yo pa gen ase minisyon Pandan nèg yo pa gen minisyon se pou lame FARH la te akonpanye nèg yo men pou yal fwape bandi izo paske bandi izo pa nan bon dous l pa nan bon po l nan minit pran nan pran la mesye dam paske nèg yo pa ka fè lajan nèg yo pa ka kanpe kamyon nèg yo pa ka ebyen fè kidnapin nou kapab konprann mesye nèg yo gen pwoblèm minisyon ebyen w kapab konprann e pou nèg yo te pou tou pwofite paske Ariel Henry pa deside pou kraze gang sa ki nan vilaj de Dye paske se gang li li ye paske sil krazel li pap kapab ebyen panpane nan pouvwa nou kapab konprann ebyen pandan lap panpane nan pouvwa gang li menm ap opere nan yon lòt bò paskem toujou di ebyen izo se wa paske papal se wa izo se ti wa anndan vilaj de Dye paske si misye pat ti wa ebyen tout ebyen radòt dèdòt ebyen lapolis ap fè la ebyen yo patap yo tap pran izo men. Gen la polis ki gen volonte pandan map di sa wi gen la polis ki gen volonte gen kèk grenn andan la polis la gen la polis ki gen volonte men gen lòd pou nèg yo resevwa yo pa resevwa lòd ou konprann imajine w si anlè pa bay ou konprann anlè pa bay anba pa ka fè anyen anbyen se se lòd pou yo sevwa depi anlè pou la polis yo ebyen gen bagay pou yo ta arive fè malgre gen la polis ki vle rantre ki vle rantre paske yo di twòp polisye mouri Yo ta renmen kraze gang izo ebyen pou yo kapab selebre pete chanpay men Frantz Elbe, Ariel Henry pa deside. Nou kapab konprann kite eleman kòmantè paw pou di kisa w panse de ebyen gouvènman sa. Nap rantre ti vi rapid vit anndan manman koze a la anben kote ebyen nan somè nan Jamayik la anben kote divès politisyen ayisyen te patisipe. Men nou pral wè ebyen Claude Joseph ta pral pran la pawol de kote li menm li ta pral dezabiye ebyen mete PGM nan toutouni e li fè konnen ke li pa li pa vle PGM nan ankò sou pouvwa sa. Se bay mayòl rache mayòk li bay tè a ebyen PGM nan pap rezoud anyen olye li rezoud de pwoblèm nan pey dayiti se gang kap ebyen Pon an ebyen chak jou pi plis se gang ebyen kap ebyen fèt nan peyi a e nou kapab konprann ebyen sa fè konnen ke e mesye a se yon asasen se desann pouvwa al manje sa w te fè paske mesye a sipoze al devan lajistis ebyen pou di kòman l ebyen ansyen prezidan Jovenel Moïse li menm li te fè mouri paske mesye sa non l fwape trè trè fò daprè peryèm nan.

pandan 2 zan nan peyi dayiti paske si w fè 2 zan nan yon peyi 2 zan nan yon pouvwa byen nou ou kapab bay men ki bilan ou bay paske m sonje ke ameriken te bay de misye yon bilan e nou wè misye pat menm ka bilan se bilan misye te ka bay se bandi kap se bandi kap touye moun se ayisyen kap pran kou an repiblik domiken se bilan sa se misye ka bay se rezilta sa misye ka bay se ayisyen kap tonbe an repiblik domiken E bandi kap touye moun an Ayiti se bilan sa ebyen m panse ansye ebyen prezidan eskize prezidan oubyen oubyen pezèv Ariel Henry li menm li ka bay nou kapab konprann aprè tout pawòl piman bouk sa yo ebyen dyaspora bat bwavo dèyè ebyen ansyen premye minis lan ki se Claude Joseph yo di yo pat panse si misye sa ta pral devwale yon pakèt bagay kèl mete deyò ebyen nan somè sa anpil blan pran ebyen pran leson de pegèp Ariel Henry lè pegèp Ariel Henry wè sa wont pou li li te oblije di ke ebyen moun ki alantou yo se dèyè pouvwa yo ye se dèyè ti po patat yo ye paske li menm li pap siyen oken akò pou moun sa yo panpannen nan pouvwa se sa pegèp nan li menm li di Apre Claude Joseph li menm li te fin kase mete dan men l nou kapab konprann. Apre sa mesye sa kite somè a nou pa konnen ki kote l moute si l desann nou kapab konprann mesye paske bagay la vrèman cho cho cho nan men peryòp Ariel Henry e tout nèg pran kou e tout e nèg ki akote Ariel Henry a paske èske anpil moun ap poze kesyon èske se pwav nèg yo simen nan mitan nan moun nan mitan pouvwa a Ki fè peyam nan pale konsa, li pat konn pale konsa, men aprè Claude Joseph mete nan menl, men nou kapab konprann misye, bagay yo vrèman rèd dan la repliblik, se pa map mete fè nan je nap di a, se te kon fè fò la, Bèya Espanyòl ap pote prezantew emisyon sa, rete konekte fidèl avèk Randevou Enfo pou plis enfòmasyon, babay nap kwaze nan yon lòt ebyen videyo, al abone avèk paj Facebook Randevou Enfo a, babay.